Gade koka kap gaspiye. Ok 500 moun. Bonjou, bonswa ak tout fanatik fidèl Milova. Jodi a m fè live sa spesyalman pou m pale ansanm avèk Lovely Love. Menm lè ke m son aktris, Lovely Love pa yon atis. Lovely Love pa yon aktris. Lovely Love rele tèt li medya, men se pa yon medya, se yon machann pwason. Mwen menm antan ke aktris ki goumen pou non m, ki goumen, ki batay pou non m, m pa ka kite nenpòt, nenpò, nenpòt ti bagay vin pase non sa. M pran tan, m pran imilyasyon, mwen goumen pou m fè jounen jodi a pou m ta kite ti lovely love yon senp moun yon senp moun ki san non san edikasyon san pèsonalite san dinite ap pale de mwen lovely love ap viv nan gran peyi mwen map viv ayiti M pa wè poukisa yon moun k ap viv nan yon gran peyi ap itilize non yon sip ti malerèz k ap bat mizè pou l fè non l, pou l ka fè abòne, pou l ka fè vyouz. Ou wè mwen menm Lovilo? Milova se youn nan moun ki gen kran ki pa janm pè moun e m pa p janm pè moun jis depi lè m te soti nan vant manman m. Manman m se yon fanm ki gen grenn e Cecile fon fanm ki gen grenn. Ou wè lè yon moun fè m yon bagay m mete dlo nan bouch mwen pou li se pa pè m pè l. Ok se pa pè mwen pèl mwen jis chwazi jere yon yon yon yon prestans men la ou depase lè bòn ou fè tout dèy dè zane ou fè tout yon yon yon ou fè tout tonw ou te fanatik Jenny Queen ou tap sipòte Jenny Queen toudenkou ou fanatik Fednaelle pa gen pyès pwoblèm ou fanatik Fednaelle. Ok pa gen pyès pyès pwoblèm yon fanatik Fednaelle. Jenny Queen gen dwa pa chwazi reponn ou pa ba w valè. Men mwen se pa valè m ba ou non. Mwen mwen twouve sa absurd pou yon moun ap viv nan yon gran peyi konsa pou w chita pou w ap fè machann pwason sou yon rezo pou w ap anmerde dèyè moun ki miyò pase w. Hein? Wap di ou rele tèt ou medya. Love u love ou pa medya. Ou son machann pwason. Wè m fè live sa pou ou, m fè live sa pou ou, pou w lage tout voice kote m konn ap pale Fednaelle mal yo. Paske ou pa ka di m, pou w rele tèt ou medya, pou w ap chache kreye zen pou w mete moun nan divizyon. Ok? Si w ap sipòte Fednaelle, ou pa sipoze ap mete moun nan antouraj li, anfas li. Ou pa sipoze ap anmerde lespri moun ki nan antouraj Fednaelle. M tande w di ou gin voice mwen ki tap pale Fedna mal actrice de l'année, tonnè boulem ou mèt lage lovely love. M pa wè poukisa wap achte figi m ou kenbe tout voice sa yo. Pandan se tan, m pa fè w anyen. M pa joure w, m pa anmerde w. Ou se youn nan nan moun ki bay tèt yo medya. Mwen m pa konsidere w tankou medya, m konsidere w tankou yon machann pwason. Paske yon medya, kisa k yon medya? Ban m pran egzanp sou Dernyex TV ki se yon medya. Lè rezo a pa gen zen kisa l fè? Li kreye de trik pou l mete. sou chanel li pou li avanse ok li pa chache anmerde atis li pa kreye zen pou li ka poste bagay sou atis pou l mete atis nan divizyon map pran kechou ki ka rele tèt li medya map pran planet info lensval se lè ke nou ba yo zen yo menm yo poste zen Daisha ap soufri sou konsyans ou nan moman an la aktyèlman la Daisha ap soufri sou konsyans ou rezon.

di li pral pete zen sou entènèt la. Li kreye yon fek paj, li ekri non l, li ekri yon bagay ladan, epi li poste l, li di timoun gen zen wi tag milova. Zen mwen menm Daïsha a, divizo mwen menm Daïsha a e Lovely Love ki leve l. Landy ki se zanmi Lovely Love, ok, Ki eksplike lovely love tout sa Daïsha dil epi li menm li kreye fake paj paskem te like foto kadachikov li poste moun yo komanse ap joure moun yo komanse ap pale anpil jiskaske lovely love relem nan telefòn li eksplikem tout sa Daïsha te di landy nan yon maten lovely love ou panse ke milova pa konn anrejistre moun Ou panse ke Milova pa gen anrejistreman sou telefòn li? M gen tout. Ok, m gen tout. Lè w te rele m, anlè a nan maten ou t ap di m, men tout sa Daïsha di Landy TV. Jounen jodi an, si Daïsha ta manke pèdi lavi l sou yon moto, telefòn li kraze, Daïsha ap soufri se sou konsyans ou. Se sou konsyans ou, si w rele tèt ou medya, ou pa ka ap anmerde yon moun ki goumen, ki redi pou l fè non l. M t ap ret sou silans mwen wi. Paske w konnen m Ayiti, w ap viv lòtbò, ou konnen ke li pa fasil pou nou jwenn, pou m jwenn jistis mwen. Ebyen, m ap jwenn jistis mwen ankò paske m pa, e pa sèl, m gen fanmi m lòtbò tou. E fanmi m yo konnen w byen, trè trè trè trè byen. Se yo menm menm ki voye m vin fè live sa pou ou. Apresa, love li love. Pa janm janm site non m. Si w se moun, si w gen santiman, ou gen nen nan figi w, ou gen yon pitit, ou respekte pitit ou an, m pa kwè w ap janm site non Milova nan vi w ankò. Ok? M pa kwè w ap janm site non Milova nan vi w ankò. Paske ou mande nimewo telefòn mwen. M ba ou l. Ou mete m nan gwo divizyon avèk Christoo yon premye fwa. Ou fè manti sou mwen, ou di sesi ou di sela. Ok mwen a Christoo nou antann nou kounya nou mete sa dèyè malgre sa ou still kole la nan kòm Laurent bezwen atansyon fanatik Fednaelle yo ki son pakèt tèt pete la plupart de yo depi yon moun di yap sipòte Fednaelle entèl te fè tripotasyon Fednaelle yo mande anraje yo tonbe al di betiz. Ok Yo tonbe al di betiz Ou pap sipòte Fednaelle wap itilize non tifi an pou grenn followers pou grenn abòne Sou se medya M son jèn demwazèl ki pase mizè ki pou ki fè nonm poum rive kotem ye a Ou paka fè manti sou mwen pandansetan ou gen pitit Ou gen pitit hein? Non, m twouve sa absurd pou yon moun ap viv nan yon gran peyi konsa, pou ap itilize non yon jèn fi kap pase mizè an Ayiti, pou ap fè grenn abòne, pou grenn followers pou ka fè 20, 30 dollars. Poukisa? Ou tèlman son machann pwason, ou fè zè a doudoun, on on sèten Sofia k konn ap okipe pitit ou pou ou, w ap voye voice e love love pou w ap joure moun tripotay pou w ap joure moun trèt. Ou mal pase, ou te nan kan Jenny Koun ou t ap defann Milova trèt, men lovely lovely love ou mal plase pou di Milova trèt. Wè m fè live sa pou ou, m fè live sa pou ou pou m eksite w menm pou w ka lage tout voice m te konn ap pale Fednaelle mal ansanm avè w yo. Ou te mde fanatik fednaelle lè map di nou sa nou son pakèt tèt pete yon pakèt machann pwason yon pakèt tèt flit pase si nou te gen bon sans nou sou nou lè yon moun ap itilize non fednaelle lap di entèl te vin dil sou fednaelle epi ou pati dèyèl pou dil konsa non ou pat sipoze vin dim poukisa doudoune entèl pa janm vin dil sou fednaelle hein. Poukisa yo pa janm vin di Doudoune sou Fednaelle? M pa konn pale a Doudoune. Hein, lè w, lè w rele tèt ou medya, ban m ba w yon ti konsèy. Lè w rele tèt ou medya, moun sipoze ka fè w konfyans menm a 50 pousan. M te fè yon ti videyo mwen aba a Daïsha bay Lovely Love, m di l pòs pou mwen. Li screen kote m di pòs pou mwen an, li poste l sou paj li, li di konsa ke m te voye l poste zen. Ou gen pitit lovely love. Wè tout sa w fè sou tè a se sou tè a w peye l. Ou gen pitit ou pa ka fè manti sou mwen. Wè mwen menm m toujou di sa pa gen pyès moun ki ka kraze m sou rezo a. Paske lè m tap moute m pat moute sou do pyès moun m pa ka glise desann. Si Jenny met dlo nan bouch li pou ou li pa ka reponn ou bon li pap ba w enpòtans. Men se pa enpòtans m ba ou ki fè m reponn ou an non. Se Fanmi m lòt bò ki di pou m reponn ou. Paske ou anmerde lespri m twòp. M wè w pa ka dispanse m pa konn pran fanmi. M pa konn pran fanm, m pa wè pou ki rezon ou pa ka dispanse m konsa, èske se sèl mwen kòm atis sou rezo sosyo? Non, maten, midi, swa w leve nan kò m, mwen di w, mwen voye sesi, mwen voye sela. Woy w ap achte figi m ou pa janm poste yo. Ou vle m poste tout mesaj, tout pale m pale ansanm avè w yo? M pa pran paj mwen, m fè sa m vle sou paj mwen, depi m pa, depi m pa poste toutouni sou paj mwen, dayè m ka poste jan m vle. M pa tèt ou medya, yon medya ki wòl yon medya? Ki wòl yon zanmi li nan diskisyon avè l? Ou chache antann 2 moun sa yo, ou pa kouri vin moute sou rezo sosyo a pou fè zen. Poukisa lè w ap fè pede fè zen zen ou yo fanatik Fedna yo pa di pa site non Fedna nan afè w? Poukisa? Eh! Tout jounen se ou menm antanke ou pa medya love li love ou son machann pwason. Hein ou son machann pwason ou son machann sirik ou son machann zin ou ou rele tèt ou medya wap kreye zin kareman fi a poste yon pakèt bagay ou wè mwen menm depi lè ou te di ou gen voice mwen ka pale Fednaelle mal la m te bloke w pou m te eksite w pou w te poste l jiska prezan m poko janm tande voice sa yo men machè poukisa wap achte figi m la fanmi m voye m live pou ou menm. Ou pral rive yon moman ou pap ka site nom. Map peye w lajan pou site nom sou rezo a pap kapab. Ou pap kapab paske ou anmerde m twòp ok. Ou anmerde m twòp paske ou pa ka vin jwenn mwen goumen pou m gen popilarite m pou sou nom pou ap itilize popilarite m wap anmerde m. Poukisa w ap anmède m la? Èske se zanmi w mwen ye? Ou te mande nimewo telefòn mwen. Dayè, al gad konvèsasyon nou yo pou w wè. M dèfwa m bay m ret sou ou menm. Se yo menm k ap vin ekri m, e men sa yo poste m di a si yo vle. Men sa Kada di, si l vle.